Lapè e gras de Dye swat avèk nou tous, mè frèz e sè ami fidèl dan le Senyè. Kòman nou ye? Mwen konnen nou pa pi byen gras a Dye men, avèk konkou Senyè a Sentespri akonpanye nou, n'ap plis ke venkè. Senyè a di. Moun ki goumen jiskaske yo genyen batay la, se moun sa yo k ap kapab antre nan peyi kote Bondye ou a. Nou konn non sa deja, se frè ou, zanmi ou, Belizè Bitrulyan, non chanèl lan se Anvi pou syèl. Dezi pa m se pou m al nan syèl, dezi pa w se pou al nan syèl, dezi pa l se pou l al nan syèl, dezi nou tout se pou n al nan syèl. Paske nou renonse avèk mond lan pou n di wi avèk Kris. Sèke, si n di wi avèk Kris, nou gen yon garanti. Garanti ki l ye? Se syèl. Lòske m al travay, m al mete senkèdtan, uitèdtan avèk yon patwon, ki garanti m gen nan men patwon an? Ke l pral ban m yon kòb apre m fin travay. Men èske lè m mete men nan pat la m di m vle suiv Kris m gon kòb m pral touche? Non! Kòb ke m pral touche an se nan dènye jou an. Se sa k fè l di, Li pa peye kòmansman, li peye finisman. Ann goumen pou n eritye syèl. Ann pran ti poz, n ap tounen tou suit. Nou retounen, mèsi pou ou menm ki pat dekonekte, ki te rete branche. Nou di w mèsi pou sa. E nou mande w si kontni ke nou pibliye yo rive sou ou, yo enterese w, yo fè w byen, se yon sèl mwayen ke w kapab ede nou avanse, se abòne avèk chanèl lan, pataje l sou tout rezo sosyo nèt pou plis moun kapab Tande levanjil la epi pou plis moun kapab konpwann kiyès Bondye ye. Video nou pou jodi a se yon video de konsèy a chak grenn kretyen, chak grenn kretyèn ki asepte mete men nan pat lan pou yo fè wout lan avèk Kris. Nou salye chak grenn ansyen avèk nouvo abòne nou yo, nou felisitew, nou toujou priye Bondye pou ou, poul baw plis opòtinite. pou kapab fè entènèt pou kapab kontinye gade video nou yo lè sa ou fè nou kontan lè ou ban nou yon pous ou di ofisyèl la anvi pou syèl mwen renmen travay ke wap fè a lè sa ou ankourajem plis poum pa fè parese nan travay kris lan poum kapab toujou chèche ede tout sa Bondye mete andedanm li dim poum di se li menm map di video an son baz de konsèy avan nou antre nan baz de konsèy la nou pwal moutrew de la Bible kote lè w gade avèk je fizik ou, ou pa kite Sentespri dirije w, ou nan erè. Bondye voye Samyèl al lakay Ezayi pou l al wen yon wa. Bondye pral rejte Sayil. Li di Samyèl al lakay Ezayi pou w al wen yon wa. Ezayi pwezante tout gwo mesye yo, pa t' youn ki te kalifye, men chak sa k' te parèt nan lespwi Samyèl, li di, A se nèg sa a Bondye chwazi pou ou. Bondye di Samyèl, E! Atansyon! Nou menm nou gade selon sa zye nou ban nou, men mwen menm mwen gade selon kè. Li te di, Ezayi, èske ou pa gen lòt ankò? Li te di, Wi, m gen yon dènye. Se li k ap gade mouton ki pral nan pye David, moun Bondye pral chwazi kòm wa. Moun Bondye pral chwazi pou wa, wi. Kote l ye? L ap gade mouton, li nan raje. Li pa nan seremoni kap fèt la non. Men non l ekri. Ebyen jodi an nou wè legliz pa ka fonksyone. Poukisa legliz pa ka fonksyone kounye a son kesyon de moun pa. Son kesyon de sa je moun nan bal lan se li l pwan. Men nou pa kite sentespri dirije l. Kounye a, w a sezi wè anndan yon legliz, si egzanp legliz la ta gen senkant moun, nan senkant moun sa a, li gen nenpòt senk gwoup ladan. Fòk ou ta Sentespri touche w anpil pou ta gen kontwòl. Gwoup sa yo ki anndan legliz lan. Chak moun gen patizan yo. Sa n vle di pa la, legliz sèjousi pa ka fonksyone, sèvis yo pa ka gen moun. Paske si yo voye m sou pwogram nan asanble ke m ap dirije an, mwen asanble a se 5 moun gen ki moun pa m ki renmen m. w ap wè se senk moun sa yo k ap prezan nan asanble a. Men, moun Frè Ti Jan yo pap prezante paske se pa Frè Ti Jan k ap dirije. Moun Sè Janèt yo pap vini paske se pa Sè Janèt k ap dirije. Lè se Sè Janèt k ap dirije, ou pa gen kote pou mete moun. Lè se Frè Ti Jan k ap preche, ou pa gen kote pou mete moun. Lè se Frè Andre k ap preche, legliz lan kraze avèk amèn. Menm lè nan plas kote moun nan ta dwe di amèn se pa la l di amèn men akoz yon kesyon de fanatik legliz pa ka fonksyone. Poukisa nan legliz ta sipoze gen pati pa m? Poukisa nou pa mete tèt nou ansanm pito pou n fè travay Kris lan? Predikatè a preche li fè yon erè. Li di 98 bagay ki bon men yon sèl grenn li di k pa bon an, se li w tande nan zòrèy ou, epi lè w fin tande l ou pran lari ansanm avè l w al pale sa menm avèk payen. Ò frè Belizè t ap preche yè swa si w tande li pa ka di tèl pawòl non men sa l di, men sa ke m te di ki bon yo ou pa mete yo an aplikasyon ou pa tande yo. Legliz Kris lan pa ka fonksyone konsa. Lòske w di w se kretyen, lòske w di se moun k ap mache avèk Kris, ou dwe chanje fizi w zepòl. Se pa vin gade ki rad moun mete, se pa vin gade ki soulye moun mete, men se li lè pou n kapab konsakre nou pi pre pou n sèvi Senyè a. Au son de la trompette, les morts en Christ resteront premièrement. Video sa nap gade nan dom la ki pale de anlèvman Kris. Trè byento map vin avèk video sa poum eksplike nou kisa anlèvman ye. Humm poukisa legliz bezwen gen pati pam poukisa bezwen gen ti gwoup andan legliz poukisa lè se sèvis jenès la dam nan pa mete pye. Poukisa lè se sèvis dòm nan dam nan pa mete pye? M swete ke nou pran yon egzanp e nou chanje fizi nou zepòl pou nou kapab fè yon òldefas. E konsa lòske w kite Kris dirije lavi w, m si e sèten w ap gon je espirityèl e w ap wè klè. Konsa tout bagay ap mache byen pou fè Bondye plezi. Se ti konsèy sa nou te pote pou ou. N ap re ankò pou yon lòt videyo.